Bonswa, bonswa, bonjou tout moun, sa depan kote wap tande, kote ou ye a, kote wap tande la e son gwo plezi pou mwen pou m salye nou tout Ayisyen patriyòt mwen yo. Ki Brezil, ki Chili, ki Ekwatè, ki Ajantin, sa depan kote ou ye. M voye yon gwo kout chapo pou nou e m remèsye nou pou nou tout k ap tande m, k ap swiv mwen sou YouTube. Apremidi a m genyen. 3 sijè mwen vin pataje ak nou. E 3 pwen yo se Ayisyen ki sou fontyè a kòmanse antre Ozetazini. Men se pa di m di fontyè ouvè. Men m pran nouvèl ke kèk grenn kòmanse antre. E mwen te. M te fon rive Meksik tou pou m te aprann plis enfòmasyon e m aprann vrèman vre kèk grenn kòmanse antre. Dezyèm pwen an, se Ayisyen ki toujou, se Ayisyen yo ap vann timoun yo oubyen pitit yo pou 2000 dola sou fwontyè a pou yo ka peye koyote. Twazyèm pwen an, se Ayisyen panse ak yo men yo pa panse pou fiti timoun yo. Se tout pwen sa yo m ap dewoule pou nou. Ok. Bonswa entènèt, bonswa youtube, bonswa facebook. Ayisyen depi lè prezidan Joe Biden moute sou pouvwa 20 janvye li siyen yon pakèt dekrè kote li siyen 25 dekrè men li siyen 40 dekrè men se 25 ki soti e depi lè moman sa E ayisyen ki te nan prizon, tout moun ki te nan prizon, gen anpil ladan yo ki kòmanse jwenn libète. Sa vle di ke m pa vle di ou se fwontyè te ouvè men moun ki te antre, ki te nan prizon sou lè prezidan Donald Trump la, moun sa yo, depi se pa yon krim ou te fè, ice, Depatman Homeland Security, bay moun sa yo libète. Ok sa se premye pwen sa m bati pou nou men m pa di fi ke fontyè ouvè men anpil ayisyen ki te nan prizon jwenn libète dezyèm pwen dezyèm pwen mwen vle esplike nou. Anpil ayisyen ki antre ki soti brezil, ki soti chile, ki soti ekwatè, ki soti ajantin, ki antre sou fwontyè meksik a ozetazini avèk 3, 4, 5 timoun, anpil ladan yo. Gen anpil jèn gason, jèn fanm ki pat gen tan gen opotinite ki pou gen timoun ou byen yo te gen timoun yo kite yo Ayiti yo pa gen tan fè yo men timoun sa yo ki fèt Ajantin, ki fèt Brezil, ki fèt Chili paran yo pran yo fè tout wout sa yo avèk yo antre Meksik. Lè yo rive Meksik ki sa yo fè? Ayisyen sa, Ayisyen ki pa gen timoun yo mande paran timoun yo. achte timoun yo kounye a timoun ayisyen sa yo se kòm si se kòm ti animal ti kabrit ke papa a manman yo vann yo pou 2000 dola 3000 dola kounye a la moun ki achte timoun sa yo li voye fè Yon Acte de naissance Haïti ke fè konnen ke pou mwen son fo papye li ye paske se manman ak papa ki ale nan yon eta sivil ki deklare ke li gen yon timoun ki fèt a tèl dat, tèl lè, tèl jou. Men moun nan li menm kòm Ayiti son peyi e kòm m tande sa son peyi Son peyi tout bagay se biznis li ye. Moun yo, yo rele yon moun Ayiti, fè yon fo ak de nesans pou ti moun nan. Kounye a la yo, lè ti lè yo voye ak de nesans la bay bay moun nan, kounye a la li bay moun nan kòb la, li pran ti moun nan, li travèse fwontyè avèk li. E m panse ke. Tout moun ap goumen pou kisa w tout moun ap goumen pou pitit ou pou kisa w ap travay di pou pitit ou pou kisa w ap leve maten doulè nan do ou pa al nan travay se pa pou bon tan se pou paske ou pa chache yon pen pou pitit ou men Ayisyen sa yo, yo pito vann timoun nan pou 2 ou 3 mil dola pou yo ka peye raketè pou yo antre Ozetazini. Sa vle di ki si l gen 5, li gen, si gen 5, li gen 4, li jwenn yon moun ki ba l, li jwenn yon moun ki ba l 2 mil pou youn, li jwenn yon lòt ba l 2 mil pou yon lòt, kounya li gentan gen 4 mil dola nan men li, li gen kòb pou l peye raketè. Men, yo pa konnen. ki konsekans sa ka vin ba yo pi devan. Paske Ozetazini, gen kèk bagay w ap fè, yo mande adn timoun nan pou yo wè si timoun nan se pitit ou. E ki bò w te pase avè l? Sou fwontyè w te pase avè l. E yo gentan konnen, Ozetazini gentan konnen ke Ayiti se yon peyi magouj li ye, ou ka fè fo papye pou timoun nan. Kounye a, ki sa yo pral fè? Yo pral envestike byen. E gen anpil ki fè sa deja, lè yo rive isi, yo pa jwenn timoun nan. Ou konnen ke pito w mize nan wout, men w pote bon nouvèl. Pafwa nou menm Ayisyen, nou kite ke, sa vle di ke nou chit, nou ap rantre nan yon tou, nan yon tou, nan yon tou, nan yon tou. M konprann sa, men kèlkeswa moun ki lonje men ba nou, nou pran l. Men fò w konnen ki moun ki lonje men ba ou. Se menm jan, lè yon nèg di l, di w l ap ba w 30 mil dola pou w fè yon bagay pou l, pou li, ou menm vre kisa w panse? Ou panse a 30 mil dola, 30 mil dola sa si w pran l ou milyonè. Alò ou pa panse a fanmi w, ou pa panse a manman w, ak papa w, ak madanm w, ak pitit ou. Ou pran 30 mil dola sa, lè w fin pran l ki sa k pase? Ou mouri, ou met vi fanmi w, vi manman w, vi madanm w, vi pitit ou an danje, paske y ap touye fanmi w. Ebyen nou menm Ayisyen nou pa panse. Sa vle di ke kòm pwovèb la di, nou konn kouri, nou pa konn kache. Twazyèm pwen m ap dewoule pou nou ap tou sou. ti bout videyo sa a. Yon pakèt Ayisyen, ti yon pakèt ti moun ki fèt Brezil, Chili, Venezuela, yo pran vi ti moun sa yo, yo gaspiye l. Pou ki rezon m di yo pran vi ti moun sa yo, yo gaspiye yo? Paske, ti moun nan fèt. Chili. Bon, m di Chili paske m preske kreyòl la, m gen lontan m pa pratike li. Ok, Chile. Bon, nou menm se Chili, m di Chili pi fasil, mwen m di Chili. Men, nan bon jan kreyòl la, se Chile. Ti moun nan fèt Chile. E, li gen yon paspò nan men ni. Ti moun nan, li gen yon paspò nan men ni ke li pa bezwen pran tout wout sa yo. a pye. Ou menm manman, papa ki panse nan byen pa ou, ou pa panse nan byen timoun nan, ou pran timoun nan, ou rale l dèyè ou, ou fè l travèse 50 peyi a pye. E timoun nan li menm ka rive mouri nan wout paske l pa ka resiste. E tandiske timoun nan fèt nan yon peyi. kote l te ka gen avni, kote l te ka etidye, li te ka prepare l pou fiti l. Nou menm paran yo, nou gen foli Amerika, nou gen foli fòk nou rive Ozetazini, ale pou nou ka gen nèg. Eskize m si m di sa, men mwen tou, m te vini isi tou, men jan nou fè l la e pa konsa m te fè l. Nou gen foli rive, sa depi nou rive Amerika, vle di ki nou tande ki depi nou rive Amerika y ap bay chak timoun kòb Yo voye di nou y ap bay chak timoun kòb. Nou pa menm konn ki jan yo bay kòb yo menm. Sa vle di ke depi nou vin Amerika a, nou pa bezwen travay ankò. Se gran nèg nou vin gran nèg. Nou pran tout timoun sa yo ki gen tan fèt nan yon peyi rale dèyè nou. Lè nou rive isi, sa k pi, sa k pi fòkè ankò, lè nou rive isi, nou deklare ke timoun yo pa, timoun yo pa venezyelyen, timoun yo pa. Chilien timoun yo pa brezilien se ayiti yo ye ki kote m di nou nou fon gwo erè a yo di ke sèl e sèman nan li t wè pou nou nou pa wè pou timoun yo pi devan pi devan nou pa wè ke kisa timoun nan avèk paspò l li genyen an Ki valab li genyen lè w antre yon paspò lòt peyi nan men w? E sa m ap di a se bagay mwen gen esperyans mwen fè l, mwen menm mwen fèt Ayiti men m fè enpe nan vi m Ayiti, enpe nan vi m Kostarika. M se sitwayen Kostarika men m pa fonksyone ak papye Ayiti, m fonksyone ak papye Kostarika. Men chak kote m ale m prezante paspò m kostariken m gen plis valè. Pafwa. Malon kote mesye ye prezante paspò ayisyen yo pa ban mwen kisa m tap fè m al anbasad avon paspò ayisyen al demann viza m pa jwenn m pa jwenn mwen fè pap mwen tal anbasad a mwen fè pap mwen al anbasad la avèk paspò kostariken an mwen jwenn viza konbyen kòb viza a koute m viza ameriken 100 dola. Gras a Bondye, m antre isi, sou viza, m ale retou, lè m rive yon lè, m chanje viza pou rezidans. Gras a Bondye, men m gen rezidans nan peyi a, m ap viv. Lè nou pran timoun yo, nou di timoun yo fèt Ayiti, timoun nou pa bay nan ki peyi timoun yo fèt egzakteman, se yon tou. nou fouye e nou mete pay nan tou a e nou mete yon ti tè sou li. Nenpòt lè yon moun mete pye w nan tou a, lè w panse se tè, poutan ou tou antre nan tou a. A vle di ki son tou nou fouye, nou mete yon dra, yon dra, yon dra, yon dra nwè sou li, moun pa konn si se tou li ye, nan mete yon ti tè sou li. E konsa m wè sa l ye. Paske. Kot ki rezon ki fèm di m fè non m di non sa timoun nan lè antre lsi pa gen ki di lap garanti l lap jwenn papye e tandiske pa gen azil pou ayisyen e nan nan kat nan san pou san ayisyen se de pou san ayisyen ki toujou kalifi kalifike pou azil sa vle di nou wè azil pa pa azil pou ayisyen se yon bagay ki trè diferan ozetazini E lè nou rive Ozetazini, pèdon, padon, lè nou rive, nou pa konn ki tan n ap dire, gen anpil ki gen tan, nou gen tan rive granmoun, nou pa konn ki lè lanmò ap pran nou. Lè nou rive nou mouri. Kounye a timoun sa li menm li ret nan peyi a, li pa gen papye. Oubyen li fon fason pi devan li gen yon papye paske li pa ka bay nasyonalite lòt peyi li te gen an paske lè nou te prezante li nou te prezante li kòm ayisyen. Nou pat prezante li kòm venezyelyen, nou pat prezante li kòm chilyen, nou pat prezante li kòm brezilyen, kòm ajanten. Nou pat prezante li konsa. Nou voye fè yon fo papye Ayiti pou li, li se ayisyen. Kounye a tout sa l ap fè, li fè l. an tèm ayisyen. Hum! Nan tout sa l ap fè, nasyonalite l se ayisyen. Kounye a, pi devan, a vle di ke mal pa janm avèti w. Si timoun sa a ap kondi demen pou yon volan machin, oubyen l fimen mayigwana, oubyen l fimen dwòg, oubyen li bwè tafya, kòm nou di li, ki pran volan machin l ap kondi. Gen yon bagay ki rele DUI. E si timoun sa a fin pran yon DUI, ki sa ki vin rive? Men depòtasyon. Si timoun sa a pi devan li vin fè fwaye la yon moun, li nan diskisyon yon moun e madanm li rele lapolis pou li, yo rele sa vyolans domestik. Men depòtasyon. Daprè ou menm ki kote ou konnen y ap voye l lè yo depòte l? Y ap depòte l Ayiti. E tandiske timoun nan li pa fèt Ayiti. E tandiske timoun nan lonbrit li pa antere Ayiti. M dakò orijin li se ayisyen men li pa ayisyen. Li fèt nan lòt peyi. Si timoun sa a li menm, lè l rive yon lè, nan peyi kote l fèt la, li nan, li vle reprezante Ayiti, sa e chwa pa l.